Dayè mwen menm Fantom m pa renmen lapolis dwat. E pa lapolis ayisyen an ayiti non lapolis an jeneral m pa renmen sa. Paske yo fè m anpil abi nan lavi m. M sanje sonje 31 desanm 1994 m ap sòti ak ti mennaj mwen kredi baba a defen baba a l mouri. Wè istwa m pa t janm rakonte nou. Lè sa m fèk kite ri Sent Onore, pi ba Granri m al ret ri Nikola. Manzè sot ri Sent Onore, lè sa rad len an alamòd, manman m fè ti pantalon ble maren, len, yon ti chemiz woz len, ti soulye m nan pye m, men lè sa m gen katòz an pral gen kenzan. Gen timoun ki renmen ri m, nou pral nan, 24 desanm tout timoun ki renmen ka sòti. Lè m rive bò stad la, bò stad la pa t ko ranje te gen yon madlo ant ri Fekyè. M pa janm bliye, paske m pa janm bliye ankenn anyen. Lè sa polis Guantanamo fèk sòti. Ou wè kisa m ap di nou polis Guantanamo. Chemiz gri. Nèg yo wè fi a tèlman bèl avè m ti pitit la tèlman bèl tèlman yo pedwofil. Yo fè m kouche nan dlo nan tout dlo sal la avèk rad mwen. E depi lè a m pa vle wè. Lè sa m te mande manman m e sa fè lè an katriyèm m mande manman m m al chèf ase si m te chèf m ta pran gwo gwo danje pou chèf. M telman pase mizè nan lavim nou pa konnen gen bagay m pa janm rakonte moun esa fè ou wèm vin konprann kem vin kanpe an rebèl nèt pandan m vin rele fantom nan bikòz m rele fantom nan nèg pa konyenm nèg pa manyenm nèg ki respekte fòm tankou vòlkan paryaj. Ki respekte efò m, m wè l, li vin jis Sendomeng pou vin siyen Fantom. Ayiti li ye, li vin jis Sendomeng. Bravo pou ou, respè pou ou. E pa gen pi gwo kote pou n al parye ke vòlkan. Sonje m di nou sa. Gen bagay si m pa konnen, m pa konnen. M konn grangou men m sot lekòl Lasalèt, m ap fè senkyèm lekòl Frè Adriyen. Pi wo, Plas Jeremi, pi wo, bò Eldorado. Moun fè yon semèn mesye. M ap sot lekòl manman m pa gen kòb lè manman m wè m soti kote w wè studio a ye a wi e salon m te la m antre m kouche sou pòt paske m pa bezwen manman m wè m ap soufri bikòz lè manman m wè m ap soufri l pa fè l byen Manman m kòm entèlijan lè l wè m konn sa l konn fè l leve matla al chèche vye chemiz vye pantalon lontan li lave yo pase yo l al vann yo kwa dèboukè w vin gen 400 mawozo jodi a Gen bagay nou pa konnen di mwen Gen bagay m pa di nou. Paske nou voye monte sou mwen jan n vle, m kite ak sa nan tèt nou an. M pap fè sa pou sansibilize nou, m ap fè sa pou n konprann aprann respekte efò yon moun fè nan lavi l. Izolan nou wè k vin sa l ye jodi a nou pa konn mizè l pase e se li k gen pou l rakonte nou. Nenpòt nèg nou wè k vin sa l ye a jodi a e li pou rakonte nou. Men mwen menm m ap m ap fè yon temwanyaj avè nou m di nou sa nan m di nou pa konprann. Lè m fin lekòl men. M te nan menm klas avè akoum m double I swear lèm fin lekòl ti sèm nan Patricia Darines li Boston kounya yon sèl mwayen pou voye lekòl pou voye inivèsite tonnè boulem mesye dam e pa blag map bay nou m pa wè ni monte ni anba e m byen a Badman Badman m te byen avè e Badman ki te gen la rezon tou lontan ap kale jèm ap di m non gem sa pou ou lè pa pou ou lèm vin la ou di m non sa pa pou ou fout ou l tèl kote. Tankou lè ti dominiken m leve nan ri sentonori m gad lè ti dominiken ap leve ap ap fè mouvman lè black toto ap fè mouvman m gad tout game sa gen bagay m pap pale de de avè nou e sa map di a gen nèg si yap viv toujou yap di nou jiskaprezan kiyès m ye si m tap fè bagay m si m te vle fon bagay mal e pa kote m ye a m tap ye m tap pa m pa tap la ankò m pa fèl pou sansibilize nou m pa bezwen nou ken kè sansib pou mwen bikòz m son wood boy m son nèg lari. M son bad man tou. Fo blan. M renmen tout moun. Nou just ap konprann sa m di nou. M renmen nou tout. M renmen nou tout. M renmen nou tout. But nou pa konn nan ki eta m renmen nou. Because m renmen nou paske nou fè m sa m ye a. Men pandan n fin fè m sa m ye a nou fè nenpòt lòt atis sa l ye a pa eseye detwi l sou rezo. Nou pa renmen nèg la, si n ap swiv swiv. Pa pale pale avè l. Dil monchè Pou mizik ou fèl pa rive sou mwen twòp non menn Mpanse ou te ka fè mye Al travay Al travay Bikòz jodia menn Mswete Thug menm jamika menm ta mouri baz. Kote avèm m swete sa Si m te mouri lè kanaval la m pa t ap regrèt non men Men misyon m bat ko bout M gen yon gwo senpati pou madanm Mikaben M pa menm di papa l manman l bikòz M konn madanm mwen si se mwen ki te mouri ki nan kisa l t ap ye jodi a E pa pwoblèm lajan l t ap genyen nan Bòt m konnen manman m konn sa l t ap genyen Manman Mikaben konn sa l genyen Papa Mikaben konn sa l genyen M pat close ak Mikaben, Mikaben pat zanmim konsa. M pa pral fè fake poum di Mikaben te dis te dat non, nou pat close. Men m te respekte talan misye. Menm jan misye te respekte talan m. M respekte pèsonalite misye menm jan misye respekte pèsonalite m. M pa rayi ankenn moun e sa nou pa janm konprann. Moun nou panse Miay pa sa l ye. Kòm yo vann nou konsa, yo vann Fantom konsa, jan nou panse l la bon m di l kolangèt manman tout moun e sa m ye. Mwen te pa sa m ye. M t al lekòl tou. M pral gen 22 zan la depi m fin lekòl. Si m pa t al lekòl, sa k sa m ap chante yo la m pa t ap chante yo. E m te kòmanse ekri. Vin gen yon kote tèlman m pratike m vin gen tout bagay yo anndan tèt mwen m pa bezwen ekri. Men dès manti m fè. E sa fè w ap gade depi nenpòt vès k ap jwe la w ap wè m pa konnen depi kote m sòti. Depi men dès manti m tèl sijè m antre anndan m di balanse m frape danje. Ernest ap fèm eseye chante sam viv bay se sèl chante sam pa vle m son gang paske m son rejè m se dechè a pandan yo bezwenm pou yo retounen nan menm kote yo ye a m pa kè m son gang e sa yo di kè son gang mwen bikòz m se yon rejte de la sosyete egzat m son marjinalize ok m son rejte de la sosyete m son gang men jou M pa la bave ak kenn moun e wè m di nou sa chak jou poste foto m jwenm mizik mwen nou ka kriye sa e li sa e li li moun pou kriye bikòz lò gen filing fò kriye sou pa e wobo k pa kriye menm wobo ap dèfwa tou li konn gen filing li tou ou gad fim ou wè. Men m pa vle moun fè chèlbè di m te di, di m te dat. Si n ap di m di m te di, di m te dat, di l kounye a. En, ou konn ki sa ki fyète m ye? Ou konn ki fyète m ye jodi a? Menm lè Bedjine pa bay li m di l mèsi. Zomò, Fredlin, Solis, tant dot atis ki te patisipe nan omaj pandan m anvi a, m di yo mèsi. Chak atis ou renmen menn chak lè w wèl bal lanmou bal lanmen kole sou li sak pou tansia sil pouso w toujou renmen menm lè pouso w bòt li pa konprann paske l sòt li pa gen edikasyon familyal li pa gen edikasyon sosyal e li pa gen edikasyon sa yo rele ansèyman nou rele ansèyman eskolè a. Mwen vle nou konprann ni. Edikasyon sivik.
Skolè, yo sa yo ledikasyon pandan se ansèyman li ye. Mwen m ba yon pakèt bagay menm. Ou konn depi apre lanmò Mikaben nan pandan l pa t janm renmen papa a. M vin konprann di shit. Ou wè nèg a fin pran yon kote gen tout 17 mil moun ni souke l. Li mouri. Mwen menm pandan m te nan yon fòl ki te gen plis ke 17 mil moun m pran kou yon lòt moun mouri m la. M pa vle nou voye monte ap vin chèche vyouz n ap di Mikaben pa mouri l nan koma. Fòk nèg Karim yo si l pat mouri yo t ap di nou l pa mouri. Nèg yo pa ta ka fè simagrè avèk pèsonalite yon fanmi konsa. Otomatikman Mikaben pa ta mouri. Nèg Kareem yo la police ta dwe arete yo jan nap di a. Fanmi Mikaben ta pran ekip salopri. Eskize wi nan moman sim dil paske e konsa m pale san filtè. Nèg la mouri met bal chans li. Kite l al anpè. Li ba wè l mouri l fin ba nou plezi e swiv li mache. Li di mèsi Bondye l fin ba nou bay dènye plezi l bay la la l fè wout li. Kite l poze l anpè. Kite fanmi nèg la viv anpè. Kite madanm nèg la viv anpè. Kite pitit li nan vant madanm nèg la sòti byen because sal ka fè eklanmsi nou pa janm konn menm lè l rete fèm fòl kanpe e fil li gen yon timoun nan vant li kite lòt ti bebe a paske map gad yon video misye menm bagay sa fè dlo sot nan jem wi papa sèl sa fè dlo sot nan jem wi kote lap pale a pitit la lap di m vle w vin yon bagay pou m fyè de ou menn paske papa w fè yon pakèt bagay wap fyè de papa w lap pale anglè a ti fil la nap gade. 1 pi gwo regrè m la m pap ba nou manti m pa sonje etazini non men nan yon sans m sonje l bikòz m anvi di pitit mwen yo gen etazini yo jan mwen yo bikòz sa m gen 2 gravè m sendomeng m gen youn ki ayiti ki pi gran m anvi di madanm mwen jan m renmen l m anvi di wè zanmi m pou m di yo mèsi pou tout sa yo te fè m mwen bon it's life. E lavi l ye. M kite l mache. Men kote m ye a tou men. Men pouvwa a m ye m mal avè l pou n konprann. Nou bezwen grandi. M pa konprann. Ou wè m t ap bwè kle epa vre nou konprann lè m fache e kle fè m bwè. M pa bwè kle lontan. Ou wè jodi a m kalm bikòz a depi apre lanmò Mikaben nan m just m vin wè lavi yon lòt jan m di shit. M pa gen pou m mande moun padon. Tout sa m fè m fè l, men m konnen Bondye ap padone m pase m mande Bondye padon pou sa m fè moun ki pa bon nan kè m, bòt m bay pou m di nou padon. Men, nou dwe grandi. Jodi a wè tout bab mwen blanch, cheve m pa blanch, pwèl mwen pa blanch. Bab mwen blanch se yon dimansyon. Se yon granmoun ki di m sa avan, li di m, bab ou blanch, cheve ou pa blanch, anyen pa blanch, bòt se yon dimansyon. M se yon moun malad menm. Mwen just vle konnen. Lè map di misye li pa konprann. Konbyen grenn bwe pa jou ke Mirab e Mendes? 4 konprime pa jou. E lèm pran konprime sa yo sakaje but m still kanpe sou 2 pyem. Nou vle m montre nou l? M pa pral sansibilize nou pou anyen. M pa vle sansibilize moun pou anyen. M pa bezwen montre nou. M pa ta panse. Paske layf la bèl pou vre se. Ou wè jodi a m bwe konprime yo. Lè m pral bwe ekleren an Mendes di m non. Ou wè m ap plede di Mikaben what the fuck. Mendes di m non. Ni mèt ensi yo, jodi a vandredi fòm bwè 2 koup rivanè. Pase m bwè l depi a 8 è, m kòmanse bwè kle 1 avè 2 zè. Nou gen konn, nou gen pou n konn sa m vo, sa nenpòt lòt atis vo. M bat bravo pou tout moun sou tiktok m wè k ap show m love, tout moun ki ekri m yo. Chak moun ki gen yon atis yo renmen ekri l, pwofite di l ou renmen l. Manman w, ou wè m pa gen moun m renmen sou latè plis ke manman m. Èske w konnen m pral ba nou yon bagay jodi a menm?

M bliye bagay konsa? Èske w konn sa manman m fè nan senmil dola l pran l li di m m peye demil dola wi pase moun nan al di a pitit sa w a te di m demil dola wi pandan e pa dwe m di moun nan m just bliye l twòp bagay nan tèt mwen kote m ka dwe di moun de moun demil dola manman m peye kòb la m di nan ki kòb ou peye l li di nan senmil dola m te ba li a. En nou konn sal fè ankò? Li pran 2000 dola l achte diri, chela, djondjon pou l bay li voye li ap bay pou pote pou mwen. Byen ke dominiken ka kenbe yo. Li rete a 1000 dola. Kòman m fè konnen si m gen 100 mil dola jodi a pou m pa fè manman m kado 80 mil ladan l? Sa rele manman. Chak moun ki pa gen manman make sure ou bal love lè l la. Bikòz lè l pa la w ap konprann sa l vo pou ou. Paske manman m, ou wè lè m ap pale ak Mendès la li pa konprann, manman m di Mendès, e sèl mwen manman m gen? Manman m gen 5 pitit. Men e sèl mwen, m ta konn e sèl mwen l gen paske lòt yo pa gen posiblite. Si lòt yo te gen posiblite yo t ap jere manman m plis. Madam menm nan fè tout travay sa yo. Lòt yo te gen yo t ap jere manman m. Paske lè l te Jamayik e li te konn abitye jere manman m lè m pa t ko rele Fantom. Eva t ap jere manman m. Mwen konnen wap pale avè nou la papa m ekri m m pa konn sal gen pase papa m son moun malad men map pale avè nou nou just pa konprann bikòz wè pandan m bwè kleren nou panse lè m pale fò twòp pale m di sou l sot fime l fò l sot dis pa fè sa e moun fou m ye pa fè sa. M son nèg ki pa ka viv sou strès e sa fè m fè tout vim nan studio m pa janm dòmi bikòz si m al lakay mwen Rezo bouke nan wè depi m al lakay mwen depi m al lakay mwen m ap strese bikòz depi m lakay mwen se mwen menm ti kòk ti jak ki anndan e nou pral fè sa e mèndes m pral fè sa bòt m pral fè sa talè cheri m ap tann gen plis moun pou m fè yo konprann. Gade sou whatsapp ap pale a kite m bali pou ou. Wap pwogrese la an dan nan de. Fom fè moun yo konprann ke sa ou menm ki sa w di m a yè. Ou di m yo ou se lanmou an pèsòn. Bikòz m renmen, m renmen m ba w verite. M renmen, m renmen zanmi. M renmen fanmi. M renmen moun. M renmen enmi. Paske ou konn sa fè m renmen enmi? Enmi an l gon moun li fanatik. Li vle moun nan blow up sou mwen Li fèm fè plis efò pou moun li renmen an pa janm blow up sou mwen Poul fini pa konprann ke se mwen pi fò E se mwen kap toujou pi fò Wè yo wè nou yo pa konnen nou Se wè yo wè nou yo pa konnen nou Man I swear man.
Kòm yo te di ou te bay kòb lè w te bay manje a. Mwen bay sa m bay li deja.
Ou pral refè l ankò. Oh ok 4 novanm m envite plis moun al manje nan ri Nikola m ap fè manje pou nou tout paske lè m gen kòb la èske n konnen m fin fè manje a chak jou m ye nan paryaj pa m. Chak jou wi menm. El peye m rapid wi. M genyen a 2 zè 3 zè l peye m wi. E pa sèl bagay fanm non. Sendomeng. Sendomeng tou. M genyen l tout kote wi menn. Menn kòman pou m fè kòb sa pou m pa bay. Kòb manje m bay yo menn. Nou wè videyo nou wè ti granmoun. Yo menn nan fòkin telefòn tande ki fèmen voice ou san prensip menn. Epa live lan ki te vre pase. Emen ok pa monte volim ou an ki bel. Nou wè video yo m te poste yo bay m pa renmen fè non men m oblije fè l paske si m pa fè l nou pap pale gon mòde fòkè ki te di yo poukisa map bay li epi m poste l pandan lè m pa fè l yo pale valè lòt moun ki fè l yo bay yo pa janm e lap montre nou tèt anba nou gen pou n grandi en kounye a ban m pase nan paj sa Fantom pa vann telefòn Fantom gen 2 zan l pa gen Facebook. Nèg nwè kap vann di lap vann telefòn nan son ti vòlè m te kenbe ti vòlè m te kenbe lèm te fè live avèl Mwen pral chache l. Ti vòlè m te kenbe m tal fè live avèl m te fè live avèl lè sa sim te tiyel nou tap palem mal paske pandan m lagel a madanm ni yo kontinye fè menm bagay la yo kite kote yo te rete ale lòt kote yap fè menm bagay la.

Misye avèk moun yo di ki vòl e kap vòlè e ke ba misye a. Wè. Ase kote misye di yo fantom. Non, wi fantom, fantom ki ekri misye la. M di misye fantom, m di sa gen la, m di fantom. M di yo fantom.
Misye di zantray, sa gen la. Fantom di yo fantom nan e paske misye ap fè pase pou fantom. Men misye potko konn nimewo sa. Paske lè lè fantom ap eseye ekril sou non fantom poul wè reyaksyonl ok sa se nimewo vòlè a
ye men nimewo vòlè a nou la nimewo vòlè a. Depi nou wè se moun sa ki rele nou pou kesyon pou l di w ke se fantom li ye, l ap vann telefòn, kèlkeswa lòt bagay lan, piga nou okipe l. Ok, sa e nimewo l. Yo pa dwe al pale avèk misye sou Facebook paske m pa gen Facebook tou. Ok, m pa gen Facebook tou. Sa se nimewo misye a. Epi sa se konve lòt konvèsasyon ke Fantom gen a misye, Fantom pè fè sanblan ke li pa lap pale avèl sou non Fantom nan men li pat konn nimewo Fantom sa. Se aprè li vin dekouvri sa. Nou wè?

Pou nou li nou menm. E nou konn poukisa nap fè sa mènè soti se moun sa yo. Paske lè moun yo fin pran nan kou a yo konn bon li menm kounya ap vin menm tankou em tankou fòm al di yon mo kisam pral di yon mo kounya make sure lè nou nou konnen m pa gen facebook pandan 2 zan pataje la tout moun m pa gen facebook pandan 2 zan la em pa bezwen gen facebook tou.
Nan misye ap pran pòz ba fantom love nan pati sa kòm kwa pou fantom pa bagay men mwen menm sa fèm mal anpil nan le sans ke nou konnen nèg ap travay di e nou menm tou nou kapab nou kapab use my sou gen konesans sa pou fè ou fè pyès fantom ou fè tou ba ou gen tout konesans sa gen lòt mwen ou ka itilize pou pou viv brother ou konprann donk lè ou fè ou pase pou fantom. Epi wap fè zak sal sou non li. Li pa bon. E misye te kenbe w deja.